Sil antre sou nou Nou pap mouri map geri nou pase fòk nou banm kòb mwen menm mka trete korona kitel vin ayiti pou wè mpa pral an chine men depil vin la lap jwenn tretman mgaranti w sa dayè mte bay fi konsa si tout si chak peyi nan mond lan ta met ansanm pou yo banm yon sòm lajan map vwayaje al trete maladi a pou yo men fòk yo gen kòb mkapab mwen menm. Sa a se lidè relijye k ap vide pawòl anndan tèt yon gwoup moun ki anba kontwòl li. L ap kanalize yo nan wout li vle konsènan pwopagasyon pandemi kowonaviris lan

Amen yes di maladi kona viris m chak cho m pa wè w. Ohh pito m wè w chak fwa se m pa wè w m pa wè w.
Yes yes. Kisa ki ta ka eksplike rezon ki fè toujou gen yon bon valè moun ki kwè pito nan sa lidè relijye yo ap pwononse yo olye mezi syantifik yo? Maladi kowonaviris, konavaras, kavaneres, depi w se moun Bondye w pa ka genyen l. Pou jwenn repons ak latriye kesyon sa yo epi poze tematik lan, Nou te rann nou nan Fakilte Etnoloji pou rankontre ak etidyan k ap reflechi sou relasyon moun ak moun ak evolisyon sosyete yo. Dapre etidyan sa a, chema sa a se akoz dabò sosyete a pa syantifik. Pa prèske gen enstitisyon ki la pou enfòme popilasyon an sou koze tou nèf lasyans ap dekouvri yo. A chak fenomèn k ap rive, yon bon pati nan popilasyon an Toujou gen tandans lage kò l sou relijyon. Nou gen yon sosyete ki pa yon sosyete syantifik e teknik, ki fè nou plis nan yon dinamik kiltirèl oubyen sans. Wè, ki sa k, tout sa k parèt syans, moun nan, yon jan, neglije l. Pa rapò premye reflèks li se petèt al ka yon oungan, oubyen premye reflèks li se priye. Donk se paske nou pa yon sosyete ki syantifik. Donk inivèsite nou genyen yo, donk yo p ap fè de travay oubyen enstitisyon nou genyen yo ki ap fè syans yo, yo p ap fè de travay. ki lye avèk enfòmasyon yo ka bay moun yo sou kesyon lasyans. Lòt pwen fondamantal etidyan sa a vanse pou rapwoche kesyon an, se feblès pouvwa piblik yo pa rapò ak enstitisyon prive yo. Otorite yo ki nan penyen lage bay enstitisyon prive yo gwo boulva pou fè sa yo pi pito. Jan li soulinye, sèten lidè relijye ap kanalize gwoupman y ap dirije yo sou pwopagasyon pandemi kowonaviris lan. Kòm pa gen ase lopital anndan peyi a, sitwayen yo prefere al anba yon peristil oubyen al legliz, yon atitid li raple popilasyon an te deja afiche fas ak pwopagasyon epidemi kolera a. Konpòtman sa, daprè li, ki pa parèt diferan 6 an ka pandemi kowonaviris lan touche peyi Dayiti. Nan yon peyi kote pouvwa politik yo fèb, donk pouvwa prive yo, don legliz, yo ogmante, yo ogmante. Donk piske pouvwa, kòm si pa egzanp, si m ap pran. Minis sante a kòm yon enstitisyon ki lye avèk yon pouvwa politik. Donk pouvwa l fèb nan li pa kreye yon asoude lopital, li pa ba medsen yo fòmasyon, li gen yon seri de bagay li pa fè. Ki vin fè rekou moun yo se al legliz. Yo wè sa pastè a ba yo kòm yon tout, yon mesaj transandans, kote o de la, li parèt pi efikas in fwa ke moun yo gen kwayans. Donk se 2 eleman sa yo k ka esplike pou mwen menm. Donk, neglijans moun yo genyen pa rapò avèk dispozisyon Ministè Lasante a pran pou konbat kesyon kowona a oubyen pa kite l vini ann Ayiti. Pou etidyan ann antwopoloji sa a, se otorite yo menm ki kondisyone popilasyon an pou l kwè nan mirak. Mirak ki pou rezoud bezwen li yo, yon popilasyon konsa a p ap egzije otorite yo pou reponn ak bezwen li, Se youn nan rezon kanalizasyon popilasyon an nan chimen mirak, dapre etidyan sa a. Konpòteman popilasyon an, li an favè Leta a, paske chak fwa yon popilasyon gen tip de konpòteman sa a, li p ap fè Leta a twòp egzijans vrèman, sof lè kou l prèske koupe, l ap aji trè trè trè trè mal parapò avèk pwoblèm li t ap konfwonte avan. Nou pa ka etone lè n tande yon pastè di ann priye, nou ka pase yon mouchwa nan vizaj, li ka priye pou yon moun, li ka geri. Se nan sitiyasyon nou ye la a, se prèske majorite popilasyon an li kwè nan mirak. Li kwè nan mirak pou l manje, li kwè nan mirak pou l bwè dlo, li kwè nan mirak pou l travay e li kwè nan mirak tou pou l jwenn gerizon. Li pa kwè gen tèl lasyans ka vini ka reflechi otou de yon maladi pou yo vini avèk tèl medikaman epi pou yo pran tèl prekosyon pa rapò avèk tèl epidemi oubyen yon pandemi. Men, tout sa k ap fèt la, se Leta a, Leta a menm ki lakoz. Otorite sanitè yo rete bwa kwaze fas ak konpòtman lidè relijye yo ki konprann yo sou yon lòt espas nan meprize ak banalize dispozisyon otorite yo ap pran Pa rapò ak fenomèn lan, Ministè Sante Piblik ak Popilasyon an dwe mobilize sosyològ, antwopològ ak lòt pwofesyonèl lasyans ki etidye relasyon moun ak moun pou ta va pi byen sansibilize popilasyon an fas ak pwopagasyon pandemi kowonaviris lan. Yon moun ki respekte prensip ijyèn yo selon dispozisyon lasyans Sa pa retire anyen nan fwa relijye yo pou n repete etidyan sa a. Fòk ta gen tout yon ansanm de moun ki swa nan kesyon sanitè, ki swa nan kesyon antwopoloji, nan kesyon sikoloji, pou ki n mobilize sou le plan sosyal e sanitè, donk pou moun yo fè fas avèk kesyon an. Otorite yo dwe al jwenn popilasyon an pou konprann relasyon sosyal yo ak kilti ki makonnen yo Leta dwe kanalize popilasyon an, fòme sitwayen yo lè yo devan yon fenomèn kèlkonk. Antouka, ki wòl ministè dè kilt fas ak konpòtman lidè relijye yo? Maladi kowonaviris, Coronavirus, Coronavirus, depi w se moun Bondye w pa ka genyen l.
Stevenson Raphaël, Radio Solidarité.